Eske ayisyen brezil ka natiralize fasilman? Eske ayisyen brezil bezwen yon paspò nèf, yon paspò ayisyen ki tou nèf pou l kapab natiralize? Se sa ke mwen vin pale ansanm avè w nan videyo a. Men avan tou, nap mande w pou kapab abòne ansanm avèk chanèl la epi pataje video sa. Bonjou, bonswa. Bon, se sa ke mwen vin pale ansanm avè nou. Nan moman nap pale a, gen anpil Ayisyen kap viv Brezil ki gen difikilte pou yo natiralize. Anpil Ayisyen ki deja genyen plis ke 5 an sou tèritwa brezilyen an e nou konnen kòman lwa Brezil la li ye, Si tout fwa ou menm ou genyen 5 an nan peyi Brezil, ebyen ou ka ou ka natiralize selon daprè la lwa. Koman pwosesis yo ye? Gen anpil moun kap fè yon pakèt pale anpil di ke pou moun nan natiralize Brezil fok li gen yon paspò ki tou nèf. Si paspò moun nan fini li pa ka natiralize, fòk li bezwen yon paspò nèf pou l kapab natiralize. Se pa sa ditou mezanmi. Avan ke nou nou kwè nan sa ke moun ap di, nou sipoze enfòme nan polis federal. Polis federal se pou sa li la pou l kapab enfòme tout imigran k ap viv isit o Brezil. Mwen fè rechèch, m ale nan polis federal isit o Brezil nan eta ke mwen menm m ap viv lan, ok, polis federal fè konnen ou pa oblije bezwen yon paspò nèf pou w natiralize. Imajine w, w ap viv nan yon peyi ki vrèman lwen avèk peyi w, Tou senpleman, lè ke w al nan polis federal, polis federal li menm li òdone w pou w kapab genyen sa yo rele antesedan kriminèl la. Isit o Brezil li rele antecedente criminal. Ok? Se papye sa a, se dokiman sa a ke polis federal li menm li òdone w pou voye chèche an Ayiti, m pa konnen èske se nan dcpj oubyen èske se pakè nasyonal k ap ba ou papye sa. Enben se sèlman. Dokiman sa a, Polis Federal li menm li òdone chak imigran k ap viv o Brezil ki ta renmen antre nan pwosesis natiralizasyon an pou yo kapab genyen, pou yo kapab natiralize. Apre sa, ou pa oblije bezwen yon paspò nèf. Si ke ou te gen paspò ayisyen ou nan menw deja paspò a li menm li arive fini ebyen ou ka kòman ou ka antre nan pwosesis lan nan pwosesis natiralizasyon an avèk paspò ki deja fini an paske se toujou menm paspò a. Ok yon sèl dokiman polis federal li menm li mandew li mandew se sèlman se sèlman antesedan kriminèl la kisa antesedan kriminèl la li menm li ye gen moun ki konfiz antre antre antesedan kriminèl e lòt papye ke nou menm lè nou te fèk antre isit brezil polis federal li menm li te mande. Pou anbasad ayisyen an ba nou pou nou gen te kapab fè pou nou gen kapab fè demand rezidans Brezil la. Se pa li menm sa mezanmi. Jidisyè lan se pa li menm ki antesedan kriminèl la li gen yon gwo diferans antre sètifika bon vye mès lan ok. Antesedan kriminèl la se yon papye pou pwouve èske ou pa t fè oken krim anndan peyi w la lè w t ap viv nan tèritwa w la èske ou pa t fè oken krim ok se sa ke yo mande w. Mezanmi nou pa bezwen oblije kase tèt nou si n te gon kòb nou pral peye imajine nou pral peye 200 200 dola ameriken pou nou fè yon paspò nou konnen kijan peyi ayiti li menm li fonksyone nou pa oblije al peye tout kòb sa pou n fè yon paspò yon paspò ayisyen tou nèf yon paspò ayisyen tou nèf aprè sa nou pap menm nou pap menm bezwen l ankò pou nou itilize ok sa se klè nou pa oblije. Nou pa oblije al depanse pil lajan pou nou fè yon paspò nèf pou nou kapab natiralize. Polis federal se pa sa ke l mande. Polis federal li jis mande antesedan kriminèl la sèlman. W ap jis bezwen voye fè antesedan kriminèl sa a an Ayiti epi pou fè yo tradui l, pou yo legalize l epi pou yo voye l ba ou pou kapab kòmanse pwosesis natiralizasyon an. Ok se sa ke mwen te vin pataje ansanm avèk nou, map mande nou pou nou kapab kontinye abòne ansanm avèk chanèl la paske nou gen anpil lòt bagay sou kesyon natiralizasyon an ke nap pote pou ou. Abòne ansanm avèk chanèl la, pataje video sa pou tout ayisyen kap viv isit o Brezil ki ta renmen antre nan pwosesis natiralizasyon an pou yo kapab jwenn video sa, ebyen nou pa bezwen. kase tèt nou, depanse pil kòb pou nou voye fè yon paspò pandan se tan ke nou pap menm bezwen paspò sa ankò. Di moman ke ou fin natiralize, ebyen paspò brezilyen ou genyen an wap ka fè tout kote ou vle ansanm avèl. Map diw mèsi paske ou tap gade m.